Alright bri kouri nouvèl gaye. M gen gwo nouvèl pou nou jodi a. Depi son nèg se ayisyon yo gen rezidans bò isi, sa yo rele green card holder. Depi ou son nèg ki pap travay bò isi, k ap resevwa unemployment benefit, EBD, ok, pandan nenpòt 1 an oubyen 2 zan, ou ou nan public housing, y ap ba w kay gratis pou w rete, oubyen ou son nèg k ap resevwa food stamp, EBT card, kat le ou ale nan store nan corner store ou al swipe pou achte manje pou manje a ou konprann yo leta baw isi pral label ou yo pral rele w public charge sa vle di on moun ki pa vo on voryen on moun ki pa itil tèt li anyen on moun ki pa ki pa disable ok on moun ki pa gen okenn disability ou pa gen okenn pwoblèm mantal ou jis deside pou pa fè anyen avèk vi w depi kas depi sa m di yo la konsène w kòmanse bay tèt ou pwoblèm paske depi w pa ameriken pa etone si w wè ice ap vin frape pòt lakay ou ok paske moun kounya ki nan ki nan peyi sa yo yo bezwen moun ki pwodiktiv moun ki konn li moun ki konn ekri. Mezanmi Nou gen peyi Nou anba a peyi a tounen yon twou lanfè m pap di twou kaka menm jan avèk Donald Trump non men nap di twou lanfè ok nèg yo ap kenbe timoun bò lanmè ap fizye timoun yo avèk timoun timoun 18 ans ap fizye timoun nan nòmalman bò lanmè. Manman pitit ap mouri a katouch, jèn ti gason elèv lekòl a katouch, ou pa ka travèse lari, ou pa gen yon ti diskotèk, ou pa gen yon ti sinema, ou pa gen yon ti restoran, chen manje chen, pòt lan fè ouvè an Ayiti, patnè menn. Pòt lan fè ouvè an Ayiti gran jounen. Kounya pou dim ou te vin boris lè ou te vin boris ou te gen 2 zan ou te gen 10 zan ou te gen 15 zan kounya ou nan 25 an ou nan 30 zan ok paske lè ou vin boris si timoun menm lè ou pale kreyòl ok moun yo konprann ou wi men depi ou moun yo ap konprann ou boris si a menm lè ou desann ayiti tou men depi ou rive an ayiti moun yo gade ou jan wap pale kreyòl yo di e moun sa ou pa moun boris si non. Ou byen w te moun bò isi ou gen kèk tan w kite, ay kreyòl ou an banm ou an pa klè. Mezanmi ou nèg te mèt te granmoun, ou te te mèt te kite peyi sa a granmoun, m pa konn sa k pase nan nan peyi nan lang anglè a, depi w pale lang sa a twòp, li pa fè lang ou lou non, men l fè moun nan gon jan an Ayiti a, li detekte w on moman menn. Ou te mèt ap pran pòz ou pa ou pa abiye fre, Depi ou ouvè bouch wap pale pandan 5 minit nèg a di kwa e pa moun bò isi non pat nan tè a sak fè sa mpa konnen kounya la tout zanmi sa ou te gen anba ou te razè wap viv sou leta se sou nan nan pwa mèt ou ye pou wè si ou te ka peye pou ti apatman w nan oubyen nan chanm kay kote w ye a. Ou pa gen travay, ou te gen yon ti mennaj anba a, ou gen pitit anba a, ou pa ka itil yo anyen, ou kache pou tout moun. Fanm ou ap rele w maten, midi, swa, premye janvye, espere w ta voye yon senkann dola pou yo, si yo te senkann dola w ta pran yo. A ou menm ou tou grangou yon premye janvye. E l fè frèt bò isi, sitou si se nan Nouyòk w ap viv oubyen si Boston oubyen Philadelphia oubyen kèlkeswa kote a. wap viv la nan New Jersey right la map pale w kote k frèt yo konprann kounye la pou yo dim won sa ke yo vin lakay ou yo pran w yo voye w tounen an Haiti kòman moun sa yo pral gade w. A ki figi ou pral di moun sa yo grangou? Pase lè ou te bò ici ou pat janm te di yo sa w tap pase non ou kache pase ou wont tèt ou. Ou pa vle yo konnen pase si w pran telefòn nan ou rele anba ou di kòman nou ye la? O kisa w fè? Ou gen 15 20 tan bò ici moun nan panse ou achte kay, ou gen biznis, ou aprann yon metye, ou son bagay pase ou konnen ou konn peyi w la pa bon. Ou son moun ou son vivan ou ye. Ou brase ayisyen yo. Se chache lavi wap chache. Ou konprann sa m vle di ou? Ou pa kanpe sou anyen. Kounya lè w parèt anba tout moun dan di sou ou, ap mache nan figi w, ap gade w. A? Wè, m pa bon ki po. Wap pran pòz ou. Yo konnen ou pa gen kòb wi. Pase yo konnen yo depòte yo depòte w. E pa krim ou fè. Se pase ou pa tap travay. Pase nouvèl la pa gaye an Ayiti. Medya pran peyi a. Tankou m te gade ou, se kansè. Lè yon kansè pran kò yon moun ap dechire l. Ok? Yo konnen w pa konn ajan. Ah monchè misye pran pòz li lap pran a. Misye poze l ap poze l. Ah pou misye fè ti manje lap manje a monchè. Ah nèg a lòt bò al tap viv. Kounye a w chajan lajan la. Nan kèlke mwa la ou pral fè nou ti pa. Sa w te panse? Ou panse m te razè? Yon ti bagay sa yo. Kounye a w pral fè enhenhenhen. Ou tou grangou tou wi. Ou pa gen yon goud nan men w non. Nan kè w wap di mezanmi gade kote m pral viv gade kote m pran paske w pat janm te konn fon jès dèfwa gen moun nan k mechan k gen lajan wi kap mennen ki gen yon pakèt bèl bouzen ou met yon pakèt bèl jènjan si se yon fanm li ye konprann bliye fanmi l anba a oubyen zanmi l anba a pa fè okenn koneksyon malgre gen de zanmi anba tou k fòktòp tou dèfwa ou konprann sa m vle di w Ou pa bezwen konekte ansanm avè l non. Men si w pa gen yon grenn fanmi oubyen yon grenn nèg oubyen yon grenn fi oubyen yon grenn moun ou ka asire sou li, lè w desann anba a sa w pral fè? Pase fanmi sa yo pral pi rèd wi ke enmi w. Chak tan yo wè w, men msye. Ventan bo Zetazini razè, grangou. Kounya ti pen a kafem nan lap gade la. M pa nan bagay konsa papa nèg sa pa janm fon apèl pou rele pou mwen non. Dèfwa yo pale yon ti jan fò pou ka tande ou konprann. Quel wonte menn. E sa fè lè te konn tande masters an Ayiti li di konsa ke Lè w sot pi wo pran pi gwo so Talk what you know, talk what you know nigga M di shit mwen menm lè sa m te timoun. M pat janm te konprann pwovèb sa yo. Kounya m gran m di kyèt lè w sot pi wo dèfwa w pran pi gwo so wi. Se nèg la son dyaspora ki sot sendomeng li ye. Ki dyaspora? Wal vizite sendomeng. Nèg aba yo pa mache ki wonte nèg la genyen. A ou t al sendomeng a? Ou konn wap fè dominiken malpwòpte sa yo pran sa avè w menn. A monchè monchè vin vin nèg vin pale avè w wòl bò a men bèl bouzen a wi. Vin pran w ti kafe avè nou vin manje. Nèg la blag la pa avè w. Miami? New York, Miami, New York, Boston, Diaspora ou ye monchè, shit! Konprann? Ou wè 50 cent deja? Èske ou wè atis yo al Hollywood menn? Nèg la pa konnen ou di nèg la ap viv New York li mande w èske ou al Hollywood ou toujou Hollywood. Konprann? Papa gen laga papa yap palem de sou menm si se madam ou ye kòman manhattan nan ye la menn nèg la pa konnen non pase li menm li tande mo a li tande manhattan nan bèl li tande boston an bèl li tande miami an bèl li pa konn siti yo diw madam ou ye sak pase kòman manhattan nan ye menn pase se gran istwa se gran planto ye Ou vwayaje, ou konn kote pase l, moun sa anvi konn sa w pral di l. Kounye a men ou menm, sèl sa w genyen, se istwa w. Kounye a w pral di mesye ban m esplike nou sa k pase. Anpil nèg pral santi kè fè mal pou ou wi. Paske ou konnen ayisyen an dèfwa malgre tou, gen anpe ayisyen k toujou prè a padone w, ou konprann? Fò nou konn sa. Ou konprann? Gen nèg la k pral di, Mph. 10, 15 an m pa janm konn istwa sa yo. E kounya w ap vin di m kisa w t ap pase? Manti wi. Kounya la ba l da bouzen la, nèg sa te gwo machin li, li te yon bèl kay li. Kèk vye bagay li fè oubyen Apre an antre nan kèk bagay la Aldo al pale foure bouch li nan sak pa regadel la yo fout li deyò nan peyi a yo pran tout sal genyen kounya lap vin pran pòz li konnen nou mwen mpa benyen konn anyen papa sitou si nèg sa gon degouden nan menl Al soti yon kote achte pi bon pafen an gen bèl rad la parèt sou ou al di sa kap fèt la gason m anfòm la menn konprann kenbe yon 5 kenbe yon 5 dola yon 10 dola nan menw la menn bro siga pran yon kafe menn Li fin ba ou la apre sa l di konsa, A m sot ba dyaspora a la, fo dyaspora a 10 dola la apre l la manje. Nèg sa yo lè yo te lòt bò apa nèg sa yo pa t konnen m non. Men sa k pral rive a wi gason m. Gen moun ki pral tiye tèt yo. Mezanmi m pa pale pawòl sa la a pou m al fè moun kè moun sote non, pou moun al bwè pwazon kounye a la a oubyen fout tèt yo katouch non. Pase Li pral di, se yon tribilasyon li pral ye. Ou konprann? Se yon tribilasyon li pral ye. Se gwo koze. Wont nasyonal e entènasyonal. Jan moun yo di a, sòt la pa tiye yo non men dèfwa l fò swe. Ou konprann? Bagay yo grav, mezanmi. Pa gen tan k ap griyen la menm ane 2020 an. Anpil nan nou k pa konnen gen yon bagay yo resi yo rele w 2020 vision. Sa vle di, ou s on moun ki gen bon vizyon k wè klè. Lepi souvan jèn timoun de de lè yo fèt jiska 25, 30 an, si yo pa t gen okenn pwoblèm ereditè, ou konprann, moun sa yo gen bon vizyon.

Hay gen nèg ki anba an Ayiti kap di mesye kote gen chèn pa gen kou mesye pou dim gen dyaspora anba pa vle travay bò isi jan travay se libète kounya pou al di nèg sa ou te bò ou te lòt bò a la yo fout ou deyò paske ou pran ou son parese ou son voryen gen nèg ki pral anvi bat ou wi. Ki pral anvi bat ou wi tankou lè ou kanpe yon kote ou poste yon pakèt nèg kanpe epi yon fanm lèd pare ou poko janm wè yon fanm lèd parèt yon kote ou anvi bat li anvi fout li yon kalòt enben konsa wi ap wèw ti gade figi misye gade misye mesye ap vin gen nèg kap menm vle touye ou menm wi patnè paske moun yo vin mechan anba epi nèg yo gen zam nan men yo anba wi menn ou konprann ti fanm sot avèl la pat janm te fanyen pou li Panse w te kite l poutèt ou tout bagay t ap mennen bgy w a wè w la kounye a l gen yon ti biznis lè l pase bò kote w l gen yon vye ti machin yon vye toyota oubyen yon vye rav 4 e kòman w ye la a sa w vin fè la a se pou ayisyen an lan ap pale avè w an fransè wi kwa e mwen menm ou konnen m plis dyaspora bò isi men pi souvan yon nèg sot Ozetazini menm yo te fè filo an ayiti gasonm sou pa pratike anglè a e fransè a gasonm wap fè moun ri wi sa m di w konsa fransè a e pa yon lang li ye tankou m te ka di w pou w kominike non pase pi fò moun sa yo fè moun nan itilize lang fransè a pou l sepa pou pou pou pou pou li tankou yon klasman li ye tankou yon separasyon ok lè wap klase yon bagay pou tankou li itilize lang fransè a poul wè ki nivo ou ye poul wè nivo ou li mezire ou misye pa konn pale fransè misye son nèg so li ye e pou sa anpil moun wè ou pale fransè ansanm avèw oh li pale fransè li pitit entèl wi li pale fransè li entèlijan nèg la sòt pase pa enpèsi. pa konn kòman poul konprann kenari vin put two and two together men li just li poutèt lap pale fransè a tout bèl tifi yo renmenn ah paran l do gen kòb pitit yon boujwa wi ou wè li gen anpil ti malere an ayiti k pale fransè byen paske te gon lapè lèm te an ayiti Manmanl pa telman byen gen aktivite non nèg ki te pòv men ki entelijan se easy one nèg sa gon jan li ap pale fransè la vwa li di konsa ke il ya de gens ki diz ke le rapè ne sach ryen epi gon jan lap pale wi epi tout moun di mezanmi gade jan nèg la pale bagay la byen fransè a byen san ezitasyon wi ou konprann li pale anglè byen tou wi li pale espanyòl byen tou wi. Poukisa they tryna fit in moun nan bezwen pou li antre nan sosyete a konprann pou moun pa panse ke son nenpòtre ki li yon voryen li ye men poukisa yon moun pòv toujou fè efò pou wè si li ta pale fransè an ayiti lòt nasyon pale yon lang yo envante yon lang pou yo ka kominike. Kreyòl la se yon lang ke zansèt nou te kreye pou n te ka libere anba nasyon ki t ap esplwate nou, ki t ap mete nou fè an esklav. Kounye a yo imilye lang sa a. Nou pa bezwen l ankò, nou pa esklav ankò, ann aprann pale franse. Mwen antre nan bank lan, Wi, bonswa, comment allez-vous? Mwen m pa atache de di nou sa. Yon lè m ann Ayiti epi. M antre nan mwen sonje bank sa fè lontan wi epi dam nan di konsa wi bonswa mesye m konnen son nèg mwen menm m pa nan griyen dan non m di madam eskize mwen avèk respè m gen pou mwen m sanble avèk yon fransè m te gen yon kepi nan tèt mwen m retire m di madam èske w wè m sanble avèk yon fransè. Kisa? M pa konprann sa w ap di. A ou konnen tou fò m di w byen. E pa bagay non. Bèl gason. Konprann? Lè m abiye, lè m parèt yon kote, moun nan gen dwa panse se nenpòt gran boujwa ke m ye. Konprann? So, mwen m pa nan afè bay boujwa avèk moun nan. E bay rans. Pase moun ou wè y ap rele boujwa ann Ayiti yo, e se yon de moun k ap soufri kounye a. Kote biznis la gen anba a? Ou pa ka monte, ou pa ka desann. Lè bagay la te bon anba ane 90, 88, 87, yeah, boujwa an Ayiti te konn ap fè anpil kòb lan Kwabosal. Ok. Sak diri yo, te gon nèg yo te rele, yon pa, yon boujwa anwa yo te rele Moyiz nan Petyon, nèg Petyonvil mwen ye. Nan, nan, nan, konprann? Te gen Moyiz nan Petyonvil, diri nan tout kwen kay Moyiz. Konprann? Biznis! Boujwa te konn desann anba lavil la, konprann, te gen nèg Dèlma yo, nan Kè Kare, nèg sa yo tap fè kòb anba. Konprann, milat yo, te gen nèg sa yo ki gen gwo biznis anba, Night Club, te gen Djoumbala, ok, te gen Imperial, nèg tap brase, kounya pa gen anyen non. Moun ou ap rele boujwa kounya pa etone si w wè yo kounya non, nan lopital kap fè nenpòt bagay. Nap fè nenpòt djòb. Pase nou menm nou pat konnen, lè w pa vwayaje w pa konnen. Men sa kap pase, men sa k pral pase wi. Men imilyasyon k pral antre wi gason m. Men vye sistèm, vye mœurs ou te kite anba a Ou te libere ou di kèt mesye m pap janm tounen nan peyi sa ankò pase moun sa tou ap fè enterè sant avè w ap imilye w lè w vin bò uzi w pran imilyasyon tou pase moun ap rele w nigger an black american lè yap pale avè w yo di w what's up my nigger what's good with you man everything is good. Moun sa yo renmen w menn. M toujou di sa dominiken alò nan bronx mwen m te viv se new york ou konprann m tap viv kounye a map viv nan west coast men depi w se lò new york pat nan ou konprann m dominiken an anba potoriken an meksiken an lè yo wè w moun sa yo lè w al nan fèt yo moun sa yo renmen w dominiken k bay pwoblèm nan dominiken ki anba nan sendomeng nan. sa ki pa evolye a. Menm jan konseye de ayisyen tou anba tou pa evolye pa vle wè dominiken k rayi dominiken tou ok men kou rive ozetazini wap pale avèk lòt n antre nan menm lekòl n ap pale n ap echanje kilti n ap pale nan mòn ou gen lòt si w pa konn pale espanyòl li pa konn pale fransè se anglè k genyen kounye a bò isi a n ap pale anglè N ap fè ekchanj de kilti, n ap fè konprann kòman bagay yo ye anba a, ann Ayiti, men ki sa pa a plis be, men kouman bagay yo ye. Epi, sa w tande a, ti mesye, jan m te panse Ayisyen te ye a, e pa t konsa. Gen nèg yo briyan wi bò isi a. Sa w tande a, w fè, w fè yon zanmi. Ok, Afriken-Ameriken an pa gen pwoblèm. Men gen yon seri de blan dèyè w, li di w, Nigger! An Ayiti gen nèg ki yon ti jan pi klè pase w k pa renmen zanmi w non papa pou tèt ke li pi klè wi e milat li ye wi epi lè l bò isi ay nègè yo rele l mila milat la ou konn wè an Ayiti a k sanble avèk yon nèg blan je vèt la konprann depi tèt li yon jan fè woukle nan paspò l li ayisyen e nègè wi fucking Haitian. Yeah anpil nan nèg yo diw joure yo. Sa vle di ou wè tout vye sistèm ou te kite anba a ki te konn ap fè kò plen kounye a pou wal deal avèk moun sa yo anba a ou kite depi 5 10 15 20 tan ou pa gon goud nan menw ou pa gen rele ou pa gen reponn ou pa gon fanm ou ka kontakte tout fanm ou t avè yo an Ayiti fè vi yo kounya panse kounya oh gade scoubidou yo pral baw non tou wi vye non pou fè w nève depi wal manyen yon anba wal fè yon koukou gade depòte sa vin baw isi a soti pou ap vin ranse la yon moman yo tiye w men sa map diw gasonm meton tankou balam di a tankou moun yo di baw isi I just painted the picture.

Ou tap travay sou sou ka fè rezidans sou ka fè natu ka naturalize w kounya naturalize w vit nan nan ane 2 e fevriye sa sou ka prete w kòb jan w fè bagay la la rapid la la voye aplikasyon an ale anvan fen 2020 an m pa anvan fen fevriye a eskize m pa konn dat la non men sèl sa m ka di w anvan fen 2020 an voye aplikasyon sa jete. Epi fout vye bòz la atè tou ou konprann sa m vle di w si se vye bòz la k tap fè w parese si se vye tafya k tap fè w pa wè klè kanpe sou malpwòpte sa yo non stil poste sou yo di w sa k pase aprè m fin gade Willy kap pale avè m la a konprann mwen m bwè mwen menm m pa yon gwo nèg se yon ti gason piti m ye kèlkeswa kote m pale yo rele m big will. Hey big bro what's the deal what's going on yo relem big will epi m skinny wi m mèg tankou yon kaw nèg yo relem big will hay lèm pale kanò yo k sot nan bouch mwen hay te gen yon rap m te tande an ayiti konsa ke konn kijan pou pale lè w rive nan peyi etranje langaj ou ka sove w leve tèt ou montre w eklere pa pè moun bò isi a anpil fwa. Se paran nou wi, se pwofesè yo wi k koz ke nou mache tèt atè maten midi swa. Men jodi a m fè w konnen, m pral fè anpil lòt videyo pou m ka mete nou sou men nou. Afè bay bum ass la, vye bagay laziness la retire kò w la nan bagay sa tande papa. Fè rezi fè sitwayen w vin tounen w sitizen epi retire kò w nan vagabon, retire kò w nan malpwoprete. Paske si w pa retire kò w nan bagay sa yo la, se anba y ap pimpe w e anba gason m pa dous. Shit crazy! Pòt lan fè ouvè anba a tou gran jounen. Ap tann nenpòt moun nan pou l vale l.